Jij Ana Reyes fèmen dosye tps la, li rann jijman final li, pa gen anyen li te ka fè, se lalwa, se lajistis, se la hiérarchie du droit aux États Unis, donk Kou Siprèm gen dènye mo, se Kou Kasasyon. Brèf, nou fikse sa paske l enpòtan pou moun yo pa fè yon jijman pou yo di se Ana Reyes ki fèmen, Ana Reyes pa gen le chwa, se la Kou Siprèm ki al fèmen, Ana Reyes pliye ke l. Mentnan sa gen 350 mil Ayisyen, Gon bann moun ki retwouve yo a pati di 5 di 5 out ki retwouve yo la a la mèsi anba kapris administrasyon an plas la. Nadin Jedeyon kisa w ka di moun yo paske se konsèy pratik menm lè l pap twò ase pou yo yo pral oblije Vle ke yo pa vle pou yo wè yon avoka, sitou moun ki gen byen, moun ki gen ki genyen lajan labank, moun ki gen kay etc. E ou ta ou te toujou ap kouri dèyè moun yo pou yo fè yon plan. Èske ou konprann? Donk, kisa moun yo dwe fè jodi a? Nou te deja konnen ke tps lan li te sanse fini. Pa vre? Donk, jodi an, sa k soti an se yon bagay ki ofisyèl, men nou ka di, depi le 27 jiyè, tout moun ki sou tps sanse te trè vilnerab paske se nan dat sa a dènye ekstansyon sou kat travay lan li menm li te fini e uscis li menm li pa t janm di anyen ankò e li pa t mete yon nòt pou li di ke li ap redezinye oubyen li ap extend tps donk li mete an konklizyon avèk kesyon tps lan depi lè l te fè sa nan mwa novanm 2025, se sa? e kote ke l te fè konnen ke li pa t ap bay tps Ayiti ankò. Donk, se toujou menm mo dòd lan, donk, chache yon avoka, chache konnen opsyon w, oubyen tande emisyon legal si w pa gen mwayen pou w peye yon avoka pou fè yon konsiltasyon e ou pa nan mwayen tou pou w ka al jwenn yon òganizasyon ki bay konsèy gratis e gen de òganizasyon tou yo fè de klinik gratis ki pa pou anpil tan petèt pou kèlke zè pou 2 a 3 zè de tan Donk si w pa ka patisipe nan tout bagay sa yo, omwen ale sou entènèt lan, chache emisyon avoka k ap fè de analiz legal sou dosye imigrasyon sa paske e tout moun nan pa twò lontan ki potko janm ale devan jij pral resevwa yon dokiman ki pou di yo pou y al prezante yo devan jij. Oubyen tou, si yo te deja devan jij, yo te gen yon kes ki t ap dòmi. Tout kes sa yo, depi ane pase, kes sa yo te kòmanse ap refè sifas. Administrasyon an te, sa yo rele rekalandriye kes sa yo, mete yo sou kalandriye jij lan ankò, retire yo nan admin closure. Donk, vwala, donk se lafen, tout moun chache opsyon yo, epi pou nou wè kijan n ka soti nan sitiyasyon sa a. Premyè kesyon lan di yn donk moun yo obligatwaman fò yo reponn lè yo voye lèt denvitasyon ba yo pa rapò a dosye yo a eske obligatwaman fò yo reponn sinon yo kapab kisa yo dwe fè sinon yo kapab fijitif kisa yo dwe fè. Si yo pa reponn si yo pa prezante yo yo pral gen yon lòd depòtasyon an absans ki li menm gen yon penalite de dizan ki anpeche w pou w aplike pou dòt benefis pandan peryòd dizan. E sa pa vle di apre dizan an depòtasyon li soti non, apre dizan an lè sa w ka fè demand de seri de bagay oubyen w ka eseye retire depòtasyon an tou byenke w ka toujou fè sa an avans si w gen baz pou fè sa. Donk li enpòtan anpil pou moun yo pa rate dat tribinal yo e pou yo tou gade, monitore, m ap chache mo kreyòl lan, pou yo chache konnen e si yo gen dosye devan tribinal paske sa m wè k ap rive nan moman sa Jean Pierre se ke moun yo te gen yon dosye azil nan uscis epi uscis transfere kes lan bay tribinal, yo pa resevwa notis sa, epi tribinal lan ba yo yon dat pou yo prezante yo, yo pa okouran de dat lan epi yo gen yon depòtasyon an absans ki pral fè l trè difisil kounye a pou moun nan avanse avèk dosye imigrasyon l. Èske se yon estrateji l ye lefètke kounye a Uscis li transfere dosye moun sa a bay tribinal san moun nan pa konnen oubyen li te lè l t ap transfere la li te di l sa oubyen moun nan pa prete gen de moun ki pa prete atansyon ak email yo pa al gade email yo yo pa li l chak jou yo pa gad tèks mesaj donk èske se yon bagay voulu lieu de fason pou ke moun yo pa okouran epi pou yo tou mete absans pou yo èske nou kapab kwè l konsa tou. M panse son melanj, se jis ke son on popouri, son dezòd ki genyen nan moman an la kote ke gen anpil dosye ap jere epi yo jis ap mete e notis anndan, y ap mete dat epi yo pa yo pa fè swivi pou yo e voye dosye yo bay moun yo nan adrès moun yo. Epi tou e moun yo tou ki p ap veye e kont elektwonik yo. Men kounya pa gen ekskiz, donk tout anplwayè yo, yo pral fèmen, yo pral ranvwaye moun yo, donk tout moun sa yo pèdi dokiman AED yo. Donk kounya, kòman sitiyasyon an prezante pou moun yo? Eske an depi de sa, gen moun, yon moun ka kontinye travay? Paske 300 mil moun sa yo, apa moun ki gen azil yo, kòman yo pral fonksyone? Eske gen kote k ap aksepte yo pou yo travay? Lalwa isit trè klè nan sans sa, li di ke lwa imigrasyon fè konnen ke ou pa ka travay san otorizasyon de travay, san kat travay lan, san EAD an. Donk, konsèy mwen, si ou pa gen yon kat travay, ou pa t gen yon azil anndan ki te pèmèt ou te gen yon kat travay sou li, Ou pa sipoze ap travay nan moman sa. Yon moun pa egzanp ki bezwen vwayaje, de moun ki gen tps, puiske tps la ofisyèlman fèmen, ou konprann, nou pap ba moun yo fo espwa, dorenavan nan pwogram yo nou pral wè ke tout moun dakò sou prensip la, ofisyèlman l fèmen. Li potko ofisyèl, kounye a l ofisyèl, èske nou konprann, menm lè administrasyon an plas la te konsidere l kòm ofisyèl, èske nou konprann, puiske li kòmanse ap depòte moun. Donk, Eske ou moun ou kapab ale nan èpòt la la a yo pral verifye pa paste sike anpil moun gen paspò yo pa ba yo gen dat nòmal ki poko ekspire men èske ki risk moun sa yo paske gen moun ki pè pou al pou yo vwayaje ki gen tps byen ke tout avoka konseye moun yo pou pa bezwen anyen ret lakay ou donk kòman sa pase la pou moun sa yo. Yo a trè o risk paske tout rankont avèk law enforcement ki se lapolis ka mete w nan detansyon imigrasyon. Donk si w fè w aksidan, ou rele lapolis, yo ka mete w nan detansyon. Si ou gen kont avèk yon moun, ou rele lapolis, yo ka mete w nan detansyon. Mentnan sa k t ap pale se ke gouvènman Trump la, li pral fè yon patenarya avèk TSA pou lè yo scan lisans ou, si l di w pa yon moun ki sipoze gen stati legal, pou yo rele ice pou vin pran w nan airport la. Donk vrèman moun yo M pa konseye pèsòn moun e ni vwayaje ni nan avyon ni nan nan machin nan moman sa si w vrèman pa gon urjans. Donk nou pale kesyon sa enpòtan moun yo ap poze li, mwayen de deplasman, donk sela vle di kan dodoten moun sa yo se nan kou yo tou prizonye lakay yo la si n konprann sa di. Se sa, malerezman se nan sitiyasyon sa ke moun sa yo y ap viv kounya. E nou n ap segwe pou n pale de dosye azil. Nou wè ke m gen 2 kesyon azil pou ou. Ann tou poze w kesyon azil sa a, Nadin. Nou wè ke kounye a yo elimine afè randevou a. Sa depan de ka. Sa depan de ka. Yo ba yo, yo ba yo e posibilite pou yo pa fè entèvyou si yo analize dosye an, yo wè dosye an pa merite pou fè yon entèvyou. Trè byen, m te bezwen w konfime sa paske. Yo di se apati elektwonikman yo verifye l, yo skane dokiman an. Kounye a, lè yo jije ke dosye w la, sa pa, sa n vo pa lapèn pou, pou yo ban w randevou, yo tou voye l bay jij dimigrasyon, e pa vre? Se sa, yo voye l bay jij imigrasyon e lè sa, yo pa menm oblije voye yon notis ba ou pou di ke dosye an li transfere. Donk, nòmalman, yo ta sipoze voye yo sa yo rele yon notis tou apir ba ou avèk yon dat, adrès ki enfòme w ke ou genyen pou ale nan tribinal. Malerezman, se pa sa k ap fèt, anpil fwa moun yo yo menm yo gen pou y ale nan tribinal, yo pa konn dat lan epi jij lan antre an depòtasyon an absans. Non but azil lan li menm si ou te fè yon ou te depoze azil ou nan uscis donk si azil lan kelkeswa lè ou te depoze l lan sitou moun kounya yo pi vilnerab paske dosye sa yo menm yo pral skane yo imedyatman men Daprè mwen, y ap kontinye skane ansyen dosye yo tou. Paske m gen zanmi k ap viv Ozetazini, m gen zanmi jounalis ki anba azil, ki la depi prè de 8, 10, 12, 12 an Ozetazini, yo poko janm, yo gen kat de travay men yo poko janm ale rele yo pou yo ba yo azil la ofisyèlman. Donk, ki avni moun sa yo la? Gen anpil moun la ki gen kat Kat la yo genyen pou yo travay otorize yo fèl. Ki avni moun sa yo Landine Jenner? Non paske sak rive sistèm nan li tèlman bouskile avèk politik administrasyon sa pou se moun ki fèk fè azil yo pou yo tande anvan ebyen moun ki nan ling sa yo yo kole e yo poko konn nan ki moman yap rele yo nan entèvyou but evantyèlman yo gen pou rele yo nan entèvyou. Paske se youn nan rezon ke uscis li menm li avanse li fè konnen li gen prè de 200 a 300 mil moun k ap tann ki la lontan e deja dosye sa yo pa trete. Epi yon moun ki gen azil ou genyen dokiman ou genyen kat de travay ou moun sa eske uscis ka depòte ou si w pa genyen dosye kriminèl dosye legal eske yo kapab depòte ou si w gen azil. Yo pa ka depòte w men sa yo ap fè nan moman sa kounye a yo mete w nan sant de detansyon s on taktik pou yo dekouraje moun epi pou yo ka fòse moun depòte tèt yo tou paske lè w nan yon sant de detansyon. Moun ki gen azil yo wi n ap pale. Moun ki gen azil yo Donk kes lan li mache pi rapid. Donk nan yon sant de detansyon, kes azil la ap fè 3 a 4 mwa anndan pou yon jij tande kes sa. Donk sa pa anpeche ke uscis ka mete w nan detansyon byenke ou gen dwa fè yon habeas Pou ou retire tèt ou, men li pral fòk ou gen lajan e fòk ou gon avoka sou dosye an. Paske habeas corpus la li pa bon mache ou konprann men ke menm lè ke avoka yo trè konsyan yap ede yo pa pral chaje ou milyon paske yo konprann sitiyasyon imajine nèg gen nèg pa menm gen travay oubyen yo sou chomaj eksetera donk si non li kondane pou yo depòte yo pou yo mete nan sant detansyon men kanmenm habeas corpus la Li pa bon mache. Donk fò w konn sa tou paske sa jij lan ap sa yon avoka tankou Nadin Jedeyon, avoka Morales pral fè, li pral li pral montre gen vis de fòm, dwa moun yo pa respekte eksetera, ou gen yon bond pou peye, ou gen yon kosyon pou peye e menm kosyon e a e pou lage w la al koute. Donk brèf nou nou jis fè moun yo rapèl pou yo pa panse ke avoka yo e ap eksplwate yo, avoka yo pa pran kou wi avoka yo Konprann kominote a paske se ayisyen yo y ap ede ayisyen yo konn ayisyen yo pa gen anpil kòb y ap ede ayisyen yo pandan e pa nan se pa nan mizè moun yo ke avoka yo pral paske yo gen anpil konesans e ki pèmèt ke yo fè kòb yo ke yo bay nòmal so nou oblije fè nou avoka avoka yo avoka yo pa gen avoka non y ap bay jounalis entèvyou men fò yo gen avoka tou Èske nou konprann? Se nou menm ki ap fouke a pou nou di, pou nou fè marketing pou yo, paske y ap ede kominote ayisyèn nan. Piga pale yo mal, gen yo ki malonèt wi, nou p ap defann sa ki malonèt yo, men gen gen kalite, gen valè ki konn sa y ap fè a, yo p ap jis pran kòb la epi yo lage w. Nadin, m konnen ou pa gen tan, n apresye sa. Moun sa yo t ap malad sou kont mwen si Nadin Gedeon pa t pas, pa te patisipe nan pwogram jodi a. Donk nou rive nan le mo de la fen, Nadin, nou gade tout aspè yo, Kòman wè avni yon moun sa yo? Paske la a, gen yon ensètitid total. Avni moun yo, mizapa sila ki genyen, ki genyen, ki aplike pou azil, ki gen papye azil, ou pa ka depòte yo depi yo pa gen dosye kriminèl, ou pa ka mete yo nan sant detansyon, paske, men e rès moun sa yo? yo t nenpòt 2 a 300 mil moun epi nou pa ta ka fini pwogram nan la di san nou pa pale de plan menm lè se bagay nap repete tout tan ou gon eksperyans ou gen dwa de pale e pratikman nan moman an kisa w ta sigjere pou nou fini. Bon fòk moun yo rete kalm m konnen sa son konsèy ki ase difisil pou moun yo e swiv men kanmenm nan moman sa ou pa ka fè tèt cho swiv konsèy Avoka yo, konsèy anpil òganizasyon ap fè bon travay pou bay bon enfòmasyon sou kestyon manda ke moun yo bezwen pou yo kapab kite timoun yo avèk on moun oubyen kite on moun jere ka yo pou yo e pou yo kapab fè de guardianship si yo vle fè sa. Donk swiv tout konsèy sa yo, al pale avèk yon avoka imigrasyon pou konnen opsyon w paske gen de fwa gen opsyon, gen de fwa tou pa gen opsyon. Donk si pa gen opsyon pou konnen ki sa w ap fè, ki desizyon w ap pran, èske w prale, èske w ap rete malgre tou, men pou konnen omwen e ki kote w kanpe nan moman sa la. Donk se yon sitiyasyon ki ase difisil E nou vrèman mwen senpatize avèk tout moun sa yo kap pase moman difisil sa e mwen swete yo kouraj e ap 2 zan sa lèl fin pase si yo kanpe toujou pral gon lòt administrasyon ki ba yo dinite avèk respè ke yo merite. Tou ba moun yo nimewo telefòn ou. Te fè sa yon lè, men tou raple moun yo nimewo kabinè pou si yo ta vle. Pa egzanp, gen zanmi ki gen pwoblèm azil ki te antre avèk ANH ti fò li, epi lè l ale nan randevou l respekte randevou l, li wè yo di l ke kes la pa assign, li pa konn sa pou l fè, Etc e ki bezwen de konsèy davoka ki bezwen pou yon dosye nòmal pwofesyonèlman palan donk bay nimewo eske sou moun rele kounya yo pa pran telefòn nan kòman pou moun fè sou yon hotline e bay enfòmasyon sa moman enpòtan kounya pou bay kòdone pou kabinè morales kapab konprann wè tande etc Brèf, si w vle. Donk yo ka rele kabinè a nan 754 300 8980, 754 300 8980 pou yo pran yon konsiltasyon e n ap raple yo ke kabinè Gédéon Morales se yon fim prive ke li ye, donk si se e konsiltasyon gratis yo ka kontakte Catholic Charité, AI Justice avèk FLIC e sant la, òganizasyon sa yo fanm ka ba yo gid pou e resous gratis. Ok Nadine paw de byen siksè nou swete nou priye Bondye ke tout kaw yo ke ou pran siksè pou yo tout moun wap defann yo ranpòte la viktwa pou yo e ke nou priye tou ke sitiyasyon tout pil moun sa yo chanje e ke moun sa yo kontinye fonksyone nan peyi etazini kenbe la a la pwochèn. Merci a la pwochèn.